Bonjou bonswa pou nou tout nan peyi Etazini jounalis komedyen ayisyen an Wadson Désir ki gen sèlman 46 lane jwenn arestasyon l nan Florida kote yo akize l de fo anprizonman ak asèlman daprè envestigatè yo Wadson ki se yon chofè Uber Taksi pou konpayi Lyft t ap kondwi viktim nan apre ke li te pran l nan chòp kafe kote li travay ki rele Starbucks pou mennen l lakay li, plis detay nan yon ti moman. Innocent Jean Mathurin Saint Louis Amplè ak Arnold Léonce se non 3 fo doktè sa yo lapolis nan depatman Grandans arete ayè jedi 22 me 2025 lan. N ap vini founi w plis enfòmasyon nan yon ti tan. Menm ayè jedi a, sendika lapolis nasyonal la, SPNH 17, te bay yon konferans pou laprès, yo atake leta jouk nan zo e te pwofite pote konsèy pou 3 manm nan kò poli tou nan lapolis la ki te leve men sou pwofesè ki t ap fè demann ayeriye salaryal li ak plizyè lòt pwofesè ankò, aksyon sa te rive nan vil Okap 18 me pase a. AlterPresse lanse ofisyèlman yon kanpay sansibilizasyon pou prezante yon seri ki gen anpil mesaj kle ladan plizyè echanj sou dwa sosyal yo, transparans ak lit kont kòripsyon. Nan dosye jounalis komedyen an ki jwenn arestasyon l nan peyi Etazini, Watson Desir, daprè viktim nan, chofè a te pran move direksyon ak li pandan kous la e lè l tante di chofè a sa, Se ri li t ap ri san rete, epi, deklare, se yon move kout volan li fè pa erè. Demwazèl la te touswit rele mennaj li pou eksplike l sa k pase a. Toujou daprè viktim nan, selon sa l rapòte envestigatè yo, lè Wadson rive kote pou l depoze l la, li remake tout pòt yo lòk. De fòs, li te arive pran nimewo telefòn demwazèl la e delòk pòt machin nan. Apre kèk jou, Watson Désir te ale nan menm chòp kafe a pou al fè demwazèl la siy, e byen, li jwenn arestasyon l mèkredi pase a e pase devan jij pou premye fwa ayè jedi a. Lapolis nan Jeremi an kolaborasyon ak Direksyon Depatmantal Sanitè Grandans arete 3 fo doktè sa yo ki te vin fè klinik mobil nan Grandans yo bay moun medikaman nan zòn nan. Senlwi Anplè se jeneralis li fè konnen li te konn kèk ti bagay nan medsin donk jan sitiyasyon peyi a vin ye a li oblije chèche mwayen pou l viv Arnold Léonce li menm ki se dantis, li menm fè konnen li te leve jwenn papa l dantis, li te konn swiv papa l, e sa k fè li konn kèk ti bagay nan dantis la. Innocent Jean Mathurin ki li menm se sekretè doktè yo, fè konnen se enfòmasyon epi frè konsiltasyon yo li konn pran nan men moun yo, pandan youn nan yo pa gen lisans yo fè konnen yo preskri moun medikaman tou selon. sa yo panse moun nan ka genyen. Manm sendika lapolis la ki gen nan tèt li reprezantan Jean Baptiste Garry atravè laprès soulve plizyè kesyon e adrese yo dirèkteman ak leta sou mòd fonksyonman lapolis la, plenyen pou fason y ap viktim pandan otorite yo kontinye debloke kòb sou do yo e vin pi rich de jou an jou pandan ensekirite a li menm bò kote pa l kontinye vale tèren e lanse yon pinga pou di sa pap ka kontinye nan peyi a ankò se twòp atò. Li manyen bidjè dege a fò e li mansyone youn nan pi gwo abi k ap pase anndan pnh la kòmkwa lè yon polisye mouri, fanmi l sispann fonksyone. Pa bliye,
otorite yo anpil fwa ki konn itilize yo kont popilasyon an. Sonje lòske manda yo fini oubyen lè yo fin fè milyon yo. Y ap tounen. Yo pral nan peyi kote yo rezide a. Nou menm n ap rete avèk popilasyon an. N ap pwone polis popilasyon. Nou swete ke sanksyon ki pral pran nan Enspeksyon Jeneral kont polisye a pral pèmèt li vin, li resezi l, li dakò ke l te gon konpòtman l pa t dwe genyen. Tout moun ka gon konpòtman yo pa t dwe genyen a yon moman de la dure. Ebyen, l ap vin demen si Dye ve yon polisye ki metri, ki genyen, lèske l an fas a yon sitiyasyon sa a, l ap konnen ke s on kretyen vivan, s on ayisyen, s on moun. Ou genyen ou pou ke ou menm ou gen yon lòt apwòch ki ki anvè li e sa fè nou menm nan SPNH nou di li pou polisye yo dwe sonje pi bon alye nou ka genyen se popilasyon an. Nèg pap kontinye vini ap fè milyon sou do ensekirite pandansetan viktim ensekirite yo yo pa ka tounen lakay yo epi yo pa jwenn jistis ni reparasyon. fanm ki vyole, ti bebe ki mouri, polisye, militè, jounalis, tout kategori nan sosyete a jodi a viktim de ensekirite men n pa janm tande pèsòn pale de kilè viktim ensekirite yo ap jwenn jistis, kilè y ap endamnize, gen lajan pou tout bagay nan peyi isit men pa gen lajan pou viktim ensekirite yo. Polisye ki mouri yo, yo kite fanmi Nou gen anpil pitit polisye ki nan gen pwoblèm. Jiska prezan, Leta pa janm gen nan okenn bidjè k pase, pa janm gen okenn mezi ki pran pou di y ap akonpanye pitit polisye ki mouri, fanmi polisye ki mouri yo. Nou menm nou denonse l nan, nou bouke de l denonse l e fwa sa a nou di li fòk. Pitit polisye ki mouri yo kontinye al lekòl. Fòk fanmi polisye ki mouri yo, yo jwenn jistis ak reparasyon. Lè polisye a mouri, menm ti fon asirans li gen pou l pran an, yo fè l depanse yon pakèt lajan, fanmi an, madanm oubyen yon ayan dwa. Genyen moun ladan yo ki depanse jiska 13 mil dola ayisyen, 65 mil goud, nan DGI. nan kad kòb li dwe pou peye pou l fè papye, li gen pou l peye nan DGI avan menm pou l jwenn fon asirans lan. Anpil ladan yo fin peye, yo pa jwenn fon asirans lan. E fwa sa a, nou di li, anpil dosye nan men nou deja, fòk polisye ki mouri yo, selon non sèlman fon asirans lan, men dekrè jiyè 2022 a te di ke yo dwe endamnize Men sa se sou papye jiska prezan, pa gen anyen k serye fèt nan dosye sa, paske leta ki la a se pa leta k vin panse a viktim, se pa leta k vin panse a fanmi polisye ki mouri, se pa leta k ap panse a pitit polisye ki mouri, se sa k fè anyen pa fèt nan dosye sa. Polisye, jounalis. militè, fanm kou gason, moman an rive. Twò lontan nou rete nan silans, twò lontan nou kwaze bra nou pandan n ap viktim, nou pa janm mande jistis ni reparasyon. Nou di l nou wè l klè deja, nou di li, n ap redi li ankò, otorite ki la yo, Yo pap vini pou ke ni yo ba nou sekirite, ni yo ba nou jistis ak reparasyon. Tout bagay ap regle, gen kòb pou tout bagay, men pa gen kòb pou sa yo. Sendika lapolis la mande jistis ak reparasyon pou tout viktim ensekirite yo. Tout viktim ensekirite yo dwe jwenn jistis ak reparasyon, notamman polisye yo ki kite pitit, ki kite fanmi abandone. e apati de jodi a gen yon ansanm de aksyon ki pral pran nan ka sa. Dezyèm pwen an se jistis ak relasyon jistis lapolis genyen avèk lajistis. N ap enfòme e n ap di laprès, n ap raple laprès, nou konnen jounalis yo konn sa. Men nap di sosyete a La polis se bra ame la jistis la La polis se bra ame la jistis la Men nou sezi wè depi anpil tan Menm an 2025 Kote la jistis la kontinye ap vyole dwa Polisye Bra ame Signifi ke la jistis la paka fè anyen san la polis Yon komisè ke wè nan tout aksyon lap poze yon jij Tout aksyon lap poze Li bezwen prezans polisye a. Men nou pa ka konprann kòman menm jistis sa a li gen dosye polisye ki viktim, gen ladan yo ki pa trete, gen ladan yo k ap kouri nan prizon, nan gadavi. Anyen pa fèt kont yo, gen ladan yo lè yo rive devan pakè, viktim nan se li k vini li libere san polisye ki viktim nan li menm yo pa menm konsilte l, yo pa menm kontakte l, li pa menm okouran menm. Nou gen ka ki konsène jèn polisye sa a, se Delva, ka li. Jèn polisye sa a te viktim. bò sè Micol la, Delma 33, kote gen yon chofè nan kad travay li ki te bloke, ki mete yon machin nan kwa l te mande l pou l deplase, chofè a te kare goumen ansanm avè l, tire pwen, rale fè, fwape polisye a. Polisye sa a, avèk metriz li genyen, li pa t rale zam li, li te gen zam sou li, li pa t rale zam li, li fizye. chofè a. Pou lajistis la, pou sosyete a ta onore yon polisye ki konsa, ki montre yon metriz, se paske l te kwè nan lajistis. E paske l kwè, arete chofè sa a, li ta jwenn yon jistis ki pou kondane l, ki pou fè l peye pou sa l fè a. Epi ou konn sa k rive? De jou aprè, chofè sa a ta pral, dosye a moute an bòn e difòm nan tribinal de pè, jij Raphael voye dosye a nan pakè. Lè l rive, komisè gouvènman sa a, nou pa ka pa konnen l. Se yon sibtiti komisè nan pakè a ki rele Cadet. Komisè Cadet libere viktim nan san l pa konsilte polisye a. E fòk nou di ou, dosye a gen zam ladan l. L ap travay, chofè a ap travay pou yon konpayi ki rele Tranzac. 2 fizi jis jounen jodi a nou pa konn si fizi sa yo legal ou ilegal erezman pou nou lè nal fè demach nou jwenn fizi a yo yo te lage chofè a men fizi a rete nan pakè nou mande lajistis nou mande otorite peyi dayiti pou nou chèche bouske Konnen kote moun ki ansanm ki resprezante konpayi sa a ki avèk zam sa yo zam sa yo nou menm jiskaske yo pwouve le kontrè ke se zam ilegal chofè a libere ebyen lè nou te fin montre SPNH te debake a yon delegasyon nou montre ke desizyon sa pad se fèt dèyè do lalwa ebyen yo mete yon lòt manda fwa sa se dcpj ki gen manda pou arete chofè a yo mete yon manda pou yo arete l. e yo voye envitasyon bay Tranzac ki se konpayi a ki gen zam li jiskaprezant nan pakè, anyen poko di aprè prèske on mwa desizyon sa li soti, aprè prèske on mwa manda sa mete dèyè chofè a ki viktim chofè sa li menm li ap travay pou Tranzac li rele Jean Ascar Casimir. Jean Ascas Casimir se li menm, se bouwo sa a ki frape polisye a e lajistis libere l. Poukisa? Kisa k motive dosye sa a? Nou menm nou pa t la. Nou pa ka di kisa k motive l, men komisè sa a li gen pou l reponn. Polisye Carly Delva dwe jwenn jistis. Moman kote polisye lajistis fè sa l vle a polisye a fini. Moman kote polisye viktim. Yo pa jwenn jistis la fini nou di sa la jistis la dwe bay Kali Dèlva ki son jèn polisye ba li jistis li merite jistis ak reparasyon se sa sendika ap mande. pedagojik pou yo konnen sa leta dwe yo donk dikou seri a se te pou moun sa yo. Men nan bèl rale ke Gertson sot fè a, kriz n ap viv la, kriz ensekirite a, li sanse pluridimansyonèl, bay moun yo zam, sosyete sivil la, savwa, pou yo konnen kòman yo kapab pouse Leta a pou l efikas. pou l travay yo, pou l bay sa li dwe yo, lè yo kotize, lè yo peye enpo, lè yo peye taks, e kòman pou yo pa alimante machin koripsyon an, se yon fason pou rann Leta sa ankò plis efikas. Donk, dikou, youn nan gran objektif nou te bay tèt nou, se te pa fè dèzistwa osòl a chak fwa, eseye makonnen nan reyalite prezan ke n ap viv la. Pa egzanp, nan kesyon koripsyon, pwotagonis prensipal la son deplase an sekirite. E sa li rekiran an mitan istwa a. E nan kesyon retrèt la, nan kesyon pwoteksyon sosyal la jisteman.

Podkas ke nou fè yo, nou rann nou kont ke gen yon nesesite pou gen plis enfòmasyon ki disponib sou kesyon sa a, gen de sous ke ou kapab konsilte sou yo, epi tou ke gon travay de sansibilizasyon ki rive fèt sou sa. E sa enplike divè aktè, ke se swa lèzaktè etatik,

oubyen enterè yon grenn sektè. Nou rann nou kont ke se de zanje ki pito ale sou, dizon, ki plis transvèsal e ki koresponn a bezwen tout sosyete a an jeneral. Se sa nou aprann, pa egzanp, lè nou pale avèk yon ekonomis tankou. Frédéric Gérald Chéry ki ap di nou ke se tout sosyete a ki ap benefisye si veritableman nou vin genyen yon sistèm de pwoteksyon sosyal ki ap fonksyone. Li menm di nou ke menm la kestyon de l'insécurité ki poze jan l poze jodi a e ki ap ravaje sosyete a, genyen des pistes, atravè la pwoteksyon sosyal ke w ta ka jwenn de solisyon pou li. Donk se pa yon kestyon pou yo neglije ditou. Alò, lan kestyon de pwoteksyon sosyal la pou le moman li se yon prerogativ de leta. E gen des aktè di sektè prive ki manifeste entansyon pou yo menm tou yo ta pran responsabilite ladann. Alò, eske fòk gen yon òf pliryèl pou nou? Se de kestyon k ta kab lobjè de deba lan sosyete a. Alò, m ap presize ke lè n ap pale de pwoteksyon sosyal lan, n ap pale sitou de posibilite lè yon moun travay pandan yon kantite tan nan yon sosyete, ou vin benefisye de retrèt lè w pa ka travay ankò, oubyen si lan peryòd ke w ap travay ou malad, ke w kapab jwenn swen. ke ou bezwen. Donk, de eleman de se jan ki parèt tankou de eleman pou le moman ki sisite deba men se pa yon deba kote ou rive jwenn konsansis ladan l. Se kòm si ou ta ka di ke enterè ouvriye, enterè travayè yo, yo dyametralman opoze a enterè antreprenè, enterè patwon yo. Se klè ke se yon reyalite, men sepandan pou le bezwen de devlopman sosyete an, nou menm nou vin ap rann nou kont ke gen nesesite yon deba lan sosyete a kote ou kapab rive jwenn yon teren dantant ki favorab pou le sektè. E sa nou rann nou kont tou ke li pap fèt san responsabilite de leta. e sesi a divè nivo, pou fè nòm yo respekte, pou asire ke responsabilite chak aktè genyen yo pran ni, epi pou asire tou ke gen yon kad kote echanj yo kapab fèt de manyè respektyez, paske nou rann nou kont ke genyen yon konfwontasyon antre lè zapròch, men il fodra efektivman ke gen yon kad, yon kad ki pèmèt. Donk ke ou kapab fè rechèch dan tant lan. Epi, finalman, nou di ke nou rann nou kont tou ke aktè yo fèt pou konsyantize sur le fait ke yo chak yo dwe jwe wòl pa yo, yo dwe pran responsabilite pa yo pou nou kapab avanse nan kesyon sa. Paske finalman, se enterè tout sosyete a. ke nou reyisi genyen yon sistèm de pwoteksyon sosyal ki ap mache, ki ap fonksyone e ki bay rezilta. Donk pou nou, mwen menm bò kote pa m, Charillien Jeanvil, jèn jounalis ki nou te travay ansanm sou li, nou fè yon eksperyans pou nou ki ekstra. Men omwen nou fòk nou mennen popilasyon nan batay la pou konprann kisa ki yon koripsyon e. Poukisa li dwe rantre nan batay la pou ke li jwenn des solutions. E solution an se se li menm kap vin lè l vin sou tab la lap pwente du doigt lap rekonèt sa koripsyon an ye li wè sa l ye e lap pèmèt kòm si pou nou menm nou avanse an tank sosyete. Donk se te yon pwojè ki te kenbe m anpil a coeur e bagay la se angaje moun yo se pale plus de sa. Et ou fè yo poze des actions tou. Sa vle di ke yo ka denonse sa kap fèt la. Donk lide a se pa chanje peyi a atravè se avèk epizòd sa yo, 8 epizòd sa yo, men se yon premye pa jisteman pou ke petèt ka gen plis seri konsa paske lè w mele ar avèk angajman nou. M panse ke li ka mennen jisteman de konvèsasyon ki trè enpòtan nan mitan sosyete a. Donk, se pa mal sa. Epi, fòk nou preche yon kilti de transparans, yon kilti dentegrite e donètte, tout sa yo ladan l tou atravè lè pèsonaj ki enkane yo kote ke y ap fè de chwa. E se de chwa de toulèjou nan reyalite, nan sa n ap viv yo la. Donk se te sa lide a, e se ke piblik lan li menm li ka idantifye la moun sa yo a pèsonaj yo, e jan n t ap di a pou ke li menm li di a non sa pa dwe fèt, sa dwe fèt yon lòt jan, e kòman nou dwe avanse pou ke nou rebat kat la epi sosyete a li vin plis sou ray. Donk se sa. Mèsi.